M sonje premye fwa m ap benyen nan dlo sa. Gen gen ekip timoun ki wè nou, yo di woy! Gade ekip djab nan dlo a. Ou konn sa k fè sa? Paske m sispèk pa gen okenn nan yo ki abitye wè moun ap benyen la. Epi mit yo leve a paran yo ap di ke e le swa ou konn ap tande bwi kòm si etranj tou sa. Monchè e alò moun k ap leve nan zòn nan pa ka pa pè dlo a akoz de sa paran yo ap di. Ouf! Twalèt kenbe m! Kòm chen konnen pou twalet la mesye. Yon kout dlo sa ou ka bwèl. Ou ka bwèl tout sa? Wi.
Byenvini sou chanèl Don Christ la. Jodi an la, mwen pral vizite yon bèl komin ansanm avèk nou. Komin sa rele. Komin Gran Gwav, se yon komin ki sitiye kò l nan depatman Lwès la. Nou pral vizite yon bèl kaskad, kaskad sa a rele Basen Lawoka. M konnen gen anpil nan nou k ap gade videyo sa a ki se moun Gran Gwav, nou pa vrèman konn kaskad sa a. Enben m pral vizite l ansanm avèk nou jodi an la a, akwoche senti nou pou n al swiv bèl avanti sa a. Ann swiv ansanm avèk m.

ki chaje istwa ak bèl peyizaj. Anpil moun gen tandans bliye komin sa. Komin sa pa lòt ke komin Gangwav. Jodi a la map mennen nou vizite yon bèl kaskad ki gen nan komin sa, ke anpil moun ki ap viv nan komin nan pa konnen. Men avan m ale, nap tou pase devan lopital Jòj Govin pou nou al achte yon bon pen aze. La nou devan lopital Jòj Govin an, nap manje bon ti pen aze. Pen aze sa koute nou 150 goud. Yo fri de grenn zenit ladann. Ann swiv ansanm avèk nou kijan avanti a pral pase. Sa se premye bagay nou pou jounen an. N ap achte lòt bagay pou n manje ankò lè n ap tounen. Ann swiv ansanm. Touswit apre m fin manje pen aze a, mwen pase tcheke yon zanmi m k ap viv nan vil Grangwav. Se zanmi sa k ap tou gide nou pou vizit sa. Men avan n ale, n ap pase achte 100 gout dlo pou n met nan valiz nou, paske li fè ekstrèmeman cho. Kote nou prale a, nou p ap jwenn dlo achte.
Toujou nan premye seksyon nan gangwav. E seksyon teta bèf ou byen? Non, gen dezyèm seksyon teta bèf. An, Teta Bèf se dezyèm seksyon? Se dezyèm seksyon, la nou nan premye seksyon nan komin Gangòv. Ok.
Kòman seksyon sa rele? Seksyon sa, m kwè m bliye l papa. Ou bliye l?
Gad on nèg Gangòv. An fèt, e, alò premye seksyon Gangòv m toujou tande yo di. An, ou pa sonje non an? M pa sonje non an egzakteman.
Tankou m konn dezyèm seksyon Teta Bèf, twazyèm seksyon, katriyèm seksyon. Kòman nou ye la? Alò m plis konnen yo sou seksyon. Men non yo pa tèlman tache nan lespri m. Ok.
La kounye a ki wout pou n fè la Max? N ap moute dwat.
Moute dwat la? La ou nan gran ravin.
Gran ravin? Si n te ka fè nan gran ravin n ap moute si n te konnen. Non, koz de grabyen ou pa t ap ka desann.
Ok. La dlo konn vin la? Dlo?
Wi. Ou, e nan ravin non e la menm?
Menm wè li pa fouye menm. Lè nou rive nan mitan wout lan, nou pa t ka kontinye ak moto. Nou te oblije peye yon dam 250 goud pou n te ka kite moto a nan lakou l. Nou kontinye rès wout la apye pou m ka mennen nou fè yon ti mache ansanm avè m nan mitan mòn yo, kote n ap jwenn bon frechè epi dlo ap koule tankou kristal. Nou pral eksplore ansanm avè m yon kaskad ke anpil moun poko konnen si li egziste.

Gade ki sakrifis map fè pou nou la poum ka explore peyi anba nou. Nou gen devwa pou nou abòne ansanm avèk chanèl la, pataje videyo nou yo, paske sa nap moutre w lan la, se sèl mwen a Max ki ka moutre w bagay sa yo. Pratikman rive, jan nap gade a la nap wè dlo a byen klè, byen bèl, bon wòch anba l, e nou pral moute pi anlè poun ka jwenn basen an, paske nan moman la. Se pa ti dlo sa ou pou chache la pou tranpe kò ou, ou deja fè kòve. Moun yo di la gen anpil dyab. Moun yo di, moun yo di e basen lawoka gen dyab. Bon m pa ka konnen, m pa ka konprann tout sa ki parèt bèl, nou menm ayisyen nou dyabolize yo, nou di yo gen dyab bagay. Bon, se yon pakèt wòch m wè la.

Non, m pa kwè. Espas sa yon espas kòm ki prèske, kòm m te ka di sa. Abandone?
M pap di abandone non, men moun yo pa tèlman vin ladan. Si si moun nan sèlman l ap vin regle bagay, petèt mistik, m pa konnen. Tande mizè nou!
Gason kot nou? Eksplorasyon pa dous non.
Alò, basen sa a li sitiye l nan premye seksyon nan komin Grangòv. Li rele Basen Lawoka. Se yon plezi pou m montre nou ke ann Ayiti gen yon pakèt bèl basen ke nou manke eksplore. Monchè, youn nan rezon ki fè mwen konn basen sa a, se yon lè m t ap soti dezyèm seksyon Titabèf. Pandan m sou tèt mòn nan, epi m wè yon chit dlo ap sot, ap desann, epi m di kèt chofè a, Ki bò kote sa ye? Li di, Sa e la oka, papa. Li di, Moun pa al la non. M di, Anben, ou menm, w ap mennen m la. Epi, toudenkou, apre yon semèn, m di misye, m peye misye tout bagay, m di misye ann ale. Epi, lè n rive la, menm chofè a pè dlo a. Sa vle di chofè a pa konn naje pou tèt pa l. Epi, lè m ap mande kèk enfòmasyon, epi gen yon moun ki di m te gen ekip blan. ki konn vin benyen la lè peyi a te omwen te gen sikilasyon ladan. Epi m di, m di kèt, si blan te konn vin benyen ladan, ki sa k fè m pa konn vin, ki sa k fè m pa ka benyen ladan? Si moun nan pa konn naje oke, li p ap ka benyen ladan. Men gen kote k fon nan dlo, gen kote k fon nan dlo a, gen kote k pa fon ladan. M sonje premye fwa m ap benyen nan dlo sa, gen, gen ki timoun. ki wè nou, yo di, Woy! Gade ekip dyab nan dlo a! Ou konn sa k fè sa? Paske, m sispèk, pa gen okenn nan yo ki abitye moun ap benyen la. Epi mit yo leve a paran yo ap di ke le swa ou konn ap tande bwi kòm si etranj tou sa. Monchè, e, alò, moun k ap leve nan zòn nan pa ka pa pè dlo a akoz de sa paran yo ap di Sitou gen istwa, lejann ki rakonte ke se la yo vin fè kòm si bagay espirityèl yo, se la yo, ou konprann deja. Men, se sa m konnen, depi bagay la li dan la nati e pou lòm li an kèlke pa. Eksplorasyon an pa t fasil, men depi w rive devan bèl kaskad sa a, tout fatig disparèt. Bri dlo a k ap tonbe, fòs lanati, frechè basen an fè w santi w konekte ansanm avèk vrè manman natirèl Ayiti a. Se yon kote ki pafè pou moun ki renmen avanti ak dekouvèt.
Nou nan basen la oka nap pran ti plezi nou nap voye chalè ale. Tout moun ki te rete gade tout video a map mande nou pataje video a ansanm avèk de twa zanmi ou konnen k renmen stil de video sa yo epi Abòne sou m avèk chanèl la pou pa rate okenn videyo. M konnen gen anpil moun ki ri se moun Gran Gwav ki pa vrèman konn basen sa. Enben jodi an la a m te eksplore l ansanm avèk nou. Abòne, n ap retwouve m lòt semèn pou yon lòt pi bèl videyo.